Salut guys, se Blonde Difia Dina. Mwen la kay mwen la. Mwen te vle fon ti pale ansanm avèk nou paske se selman avèk jèn fi yo, paske tout jèn fi, chak jèn fi nan lavi gen yon moun ki ap sèvi l pèsekisyon, gen yon moun kap denigre l, gen yon moun kap degrade l, gen yon moun kap mete fo dosye sou li, gen yon moun kap fè l parèt lèd, gen yon moun k ap sal imaj li, swa se yon zanmi, swa se yon fanmi, swa se yon moun li fè byen avèk li, swa se yon moun ke li te fè konfyans, swa se yon moun, kèlkeswa sitiyasyon pa w la, mari w, mennaj ou, yon moun ki te renmen w ki pa kapab jwenn ou, yon moun ki toujou renmen w ki pa kapab genyen w ankò, yon moun ki jalou de ou, yon moun ki vle desann ou, denigre w a tou pri, mesaj sa se pou ou. Mesaj sa a kisa ke li vle di, Veronosuke you shake too much Mesaj sa a kisa ke li vle di, mesaj sa a m pote pou ou an se pa tout atak yon moun fè sou ou ki yon mal gen moun ki pral atake ou se yon byen ke l ap ye pou ou gen moun ki pral vin denigre ou se yon byen ke l ap ye pou ou gen moun ki pral fè atak sou ou se yon byen ke l ap ye pou ou gen moun ki pral vin nan lavi ou pou boulvèse ou se yon byen ke l ap ye pou ou. Wi, moun, lòt moun k ap gade ka wè ke s on mal li ye, men chak moun, Bondye mete on moun, mete on bagay nan chemen ou pou ede ou pèse, pou ede ou pèsevere, pou ede ou vanse. Ti sa m pral montre nou an la a, m p ap montre nou li pou m fè dyòlè, m p ap montre nou li pou m pou m monte tèt mwen, paske bagay sa yo nou konnen ke yo pa enterese m. M toujou di nou sa, m s on malerèz ki soti nan tè, nan labou, Ke Bondye leve tèt li. M pa ankenn kote. Bondye poko fin avè m. Mwen son work in progress. M son on travay ki an pwosès. Bondye ap pwosese ansanm avèk mwen. M poko rive ankenn kote ke mwen ta vle ye vreman vre. Men, chak ti bagay Bondye fè pou mwen, mwen genyen la rekonesans. Mwen di l mèsi pou chak moun ke l mete nan lavi m. Ki ede m, ki konseye m, ki ouvè pòt pou mwen, ki fèmen pòt nan figi m tou. Moun ki pa vle ban m pase, moun ki ouvè gran lajè, ki kouche atè, fèm pase sou yo kelkeswa sal ye a obstak ke li ye nan lavim nan mwen di Bondye merci pou li m pral fon ti montre nou ou menm jèn fi Veronne vin nan kame vin nan computer a ok so ou kapab byen wè la sa se sa se sa se laptop mwen m pa nan office mwen se anndan m chita la lakay mwen m ye am ou kapab wè sa se trafik ki fèt sou sit la dan sa se trafik ki fèt sou sit la ok nan 7 jou yo pa vle banm. 3 dènye jou yo, la nou te kapab wè, yo pa vle banm 3 dènye jou yo, so mwen bay, mwen jis pran 7 jou. But, vreman vre, m pat vreman gen, m pat vreman gon gran sèl ki te fèt pou, pou, pou, pou tout rès jou yo vreman. Ou konprann sa m di w lan? So, de premye janvye a 13, ann mete l, an, an, an, an, an, an, a 13, jodi an konbyen? Jodi an 19, ok, 3, nou bezwen 3 jou de sla.

Ok, nou monte a 1280, nou up, nou monte up a 196. Ok, ou konprann sa m di w lan? La ou kapab wè, nou desann ankò 38 pousan. La ou kapab wè, nou desann ankò. La ou kapab wè de 16. Men kote bagay la komanse ok e nou tout konnen le 16 ou konprann sa m di w lan ban m pran kamera avè w wait here ou kapab wè le 16 nou monte a 2409 ok le 16 nou monte a 2409 ok la ou kapab wè nou monte a le 14 le 17 nou monte a 3960 Ou konprann sa m di w lan? Sa se trafik ki sou sit lan. So now, la ou kapab wè, um, nou prale dwat nan, an ale la. 913, um, nou monte a 1693, nou monte, nou desann a 290, 766, 514,

Ok So se pou montre w Se pa tout bagay yon moun fè Ki pa bon vreman E sa se Sa se jis yon reveni Nou pa gen 19 ladan Nou poko gen 19 ladan Ok Nou poko gen 19 ladan So pou 18 lan selman nou fè 9000 konbyen dola Ki se yè So se pou montre w se pa tout sa yon moun fè w nan minisèt lan sèlman nou fè 7000 dola. Ok? Nan nan nan blond mart nou te gen sèlman 100 blond mart. Ok? Nou te gen sèlman 100 blond mart. Nou vann 108. Sa vle di gen 8 blond mart la. M gentan rele konpayi an pou konpayi an kapab fè 100 pou mwen ankò. Nou vann 108 blond mart a 10 dola. Nou fè mil dola. Ou konprann sa m di w la? So se pou m montre w, se pa tout sa. Sispann ba tèt nou pwoblèm pou sa ke moun ap fè nou. Veronne, you not done. Pou sa ke moun ap fè nou ki pa bon. Se pa tout sa yon moun fè w ki mal nan tèt ou pou panse ke se mal li ye. Ok? Se pa vre ditou. De hier, de hier a jodi an la, Nou gentan fon pakèt. Ou konprann sa m di w lan? Nou gentan fon pakèt òdè. Ban m montre nou bò sa yo pito. Ok? Unfulfilled. M poko fè shipping jodi an. Yè m te voye 80 konbyen package ale. Jodi an la m poko fè shipping. Mwen poko fè shipping jodi an. Ok? Verwan! Verwan! Come back! Ok tout sa yo se order ki sipoze ale se pou m di w my friend ou menm jèn fi jèn garçon se pèsekisyon vin sou tout fòm men gen pèsekisyon se delivrans ou li ye moun ou wè k ap fè w mal la yo fè pati de plan an moun k ap fè w mal yo fè pati de plan Bondye gen pou ou an moun k ap fè w mal yo yo fè pati de sa Bondye gen pou ou an. Moun kap fè w mal yo yo fè pati de mesaj ke Bondye genyen pou ou an. Moun kap fè w mal yo yo fè pati de delivrans ke Bondye genyen pou ou an. Revenu nou. Ok? Revenu nou. An tou. Revenu nou an tou. 15571. 15571. Aprann itilize atak ou yo. Aprann itilize frap ou yo. Aprann itilize sak pa bon yo. Chanje yo ou menm. Se pa tout lè on moun ap atake w pou panse ke oh m ap jwenn atak, oh moun ap atake m, oh moun sesi. Non. Ok? Non. Se pa sa ke li ye. Gen atak se delivrans. Gen atak se chimen, se chimen devlopman w. Gen atak se, se. Se avansman w gen atak chak atak yo itilize yo fason pa w itilize yo nan fason pa w itilize yo jan ke w kapab jèn fi jèn gason sispann panse ke oh moun sa nan wout mwen pa gen moun ki ka bloke w se ou ki ka bloke tèt ou pa gen moun ki ka bloke w se sèlman ou menm se sèlman ou menm ki kapab bloke pwòp ti tèt ou sè pa m ok. Se sèlman ou menm ki kapab bloke pwòp ti tèt ou. Ok? Sèlman ou menm sè pa m. Mwen menm, son bagay mwen renmen lè yon moun di mwen malerèz. Paske mwen son malerèz kap bat dlo pou fè bè. Yes, mwen malerèz. Yes. That's fine. That's fine with me. E m pral montre nou yon lòt bagay.

E m pap ka montre yo. Bòt nou fè 480 konbyen dola nan cash app. Non. ADS. Here, hold this on me. Atman, be careful so you don't um, turn it off. Sa m montre nou an la se sèlman nan Moun kap rele la odè kap monte la toujou gon odè k fèk monte la. Se sèlman nan nan bagay lan ke li ye. Se sèlman nan biznis lan. Ah, mwen pa montre nou kachap, nou gen western union. Ah... Nou gen western union. Nou gen tout bagay sa yo. So... Jèn fi, jèn gason, sispann, sispann, Google AdSense, ok, sign in. Ok. Bon, m sign out. Paske m gen 2 Google AdSense. Fò m sign out nan youn pou m monte nan lòt la. Blondedy Fen ak yahoo.com.

Ok. So, I'm on it now. Let me have the phone. Why you hold the phone like that? And then, fò m montre nou sa tou. Pou ti balans nou genyen, gou gou peye nou tou. Ok? So, Gen moun lè yo mete video sou youtube yo achte views. Yo achte views pou yo ka montre w video a plen views. Chak lè w refresh video a w 20 mil views, 20 mil views, 50 mil views achte views. Mwen m pa fè sa. Paske lè w fè sa, youtube pa peye w. Lè w achte views, youtube pa peye w pou video a. Mwen menm mwen pa fè bagay konsa. Paske depi w ap achte views, youtube pa peye w. Ou wè sa se balans mwen la. Pou ti video m nan ki soti an la. Ok? Ou ka wè dènye fwa ke yo te peye m. Ou konprann? Last payment mwen se te 1092 dolar. E nou gen dènye balans mwen la pou ti video sa yo m soti an la se dènye tan la. M gentan fè 220 dolar 60. Sa se lajan ki sou YouTube sèlman. Ok ki sou youtube selman sa yo se views se organik yo ye se pa views ou ou depanse mil de mil dola pou achte lè w pa achte views youtube peye w e lè w ap achte views tou l ap difisil pou youtube verifye akawont youtube ou an paske yo rele l ou fwod E yo ka menm desann account YouTube lan menm si wap achte views. Nou menm nou pa achte views nan YouTube. Veronne you're not done! Nou pa achte views nan YouTube au contraire YouTube peye nou pou chak moun ki gade video nou le paske yo mete commercial sou li. Ou konprann sam diw lan? Yo mete commercial sou li lè w vin gade ou wè publicité konpayi an yo peye nou pou li. So, ni biznis nou, chak atak yon moun fè, chak sa yon moun fè, e m pa menm bezwen, m pa menm bezwen al sou Facebook la pou m montre nou konbyen kòb Facebook lan ye, paske Facebook la m sipoze nan nenpòt 2000 dola e kèk prale, paske Facebook payment lan plis ke YouTube lan. So, m pa bezwen di nou, chak atak yon moun fè, ti mesaj sa, mwen fè l pou m, Pou m raple nou kiyès nou ye. Mwen fè l pou m montre nou se pa gen de atak yo pa sipoze mete nou atè. Mwen pataje sa yo ansanm avèk nou pou nou kapab wè ke yon moun ka mete w atè se si w vle toujou itilize entelijans ou. Pandan moun ap depanse pou fè w wè, pandan moun ap depanse achte vyouz, achte like, achte moun pou vin gade l, Ou menm itilize paw la pou antre. Wi moun nan ka gon on 20 mil, on 50 mil mò vyouz ke ou menm. Moun nan ka gen menm on 100 mil vyouz de plis ke ou menm. But pa bliye, pandan moun nan gen plis ke ou an, li peye achte l. Li depanse dè milye, de twa mil dola pou l achte l. Ou menm wap antre dè twa mil dola. Moral istwa w lan, pa fè moun wè. Pa bat kò w. Itilize taktik, teknik. Toujou mete entelijans ou 4 fwa pi wo ke yon lòt moun. pou kapab rive, pou kapab reyisi. Non m se Blondedy Ferdinand. E mesaj sa se pou m remonte moral ou, se pou m remonte ou. Kelke swa sa li enpas w ap andire a, konnen ke solisyon an se nan men w li ye. Sa w ap fè avè l se nan men w li ye. Se ou k pou konnen kisa m vle. Kisa m pral fè avèk sitiyasyon sa a ki bloke m nan, wòch sa k kanpe devan m nan? Èske m ap kanpe dèyè l, m ap kriye, m ap tann yon moun vin woule l pou mwen? Oubyen èske l ap pran m dèzane pou m woule l, men kanmenm m ap woule l? Mèsi bokou, bòn jounen tout moun. Bon dimanch.